Salut salut tout moun se toujou yon plezi pou mwen ansanm avèk ou pou yon nouvèl video mèsi a chak grenn moun ki abòne avèk chanèl YouTube nou mèsi a ou menm tou ki toujou kòmante like pataje mwen diw yon gran mèsi mè cheri jodi an mwen pral pataje ansanm avèk ou kòman pou reyalize lwil mant pwavre wap bezwen pwav janl di an mant pwavre epi wap bezwen Fèy mant. Mwen kwè ke gen nan nou ki di mwen nan videyo an, nan kòmantè ke se fèy mant sa a, gen gen plizyè tip de fèy mant, men se sa a yo rele ti bonm nan. Sa vle di si ou jwenn li, ou kapab toujou prepare li ansanm avèk li. Sa yo engredyan ou kapab jwenn fasil Ayiti. Answit wap bezwen tou lwil doliv. Se lwil vejetal lan, se lwil òganik pou jòn ok, se pa lwil yo fè manje jan moun konn ap di eske nenpòt lwil non, se lwil vejetal la. Answit lòt bagay ki enpòtan li toujou pi bon pou reyalize lwil ou ansmavèk fèy ki sèch. Mwen te gentan genyen fèy nat ki sèch deja, men mwen wè li pa sifi pou kantite mwen vle fè an, mwen achte lòt ok. Men kijan mwen mete li sèch si tout fwa ou menm ou pa jwenn li sèch, um wap viv nan yon peyi etranje kote yo vann fèy lan konsa, mwen ap montre ou kijan pou mete li sèch. Si ou gen yon Yo rele sa desidratadòl, mwen pa konn kòman yo di sa an fransè, m panse dezidratè, yon bagay konsa. Si ou genyen l, ou ka toujou seche fèy ou ansanm avèk li. Men si ou pa genyen l tou, ou ka jis pran fèy lan, ou itilize mete yo epi nou mete yo sèch anba fou. N ap pase nan ti videyo a ansanm.

Youn nan bagay ou kapab di tèt ou, sè ke nou te itilize yon lwil doliv deja, ou pa sur de lwil lan. Gade byen pou wè lwil doliv lan kijan li jis byen senp lè ou fèk mete li nan mitan e fèy mant lan avèk pwav lan li vrèman klè, lè ou fè lòt pwosesis yo, lè ou chode li, lè ou maserel, lèl rete. te wap wè se yon lòt kalite lwil aprè nou fin fè melanj lan nou metel chita nan yon dlo cho pou 30 minit mwen te vrèman kitel jiska 1 è ou ka fèl pou 30 minit mwen te vrèman kitel jiska 1 è gade byen la wap wè yon diferans ok wap wè lwil lan gen yon tandans e li pase anlè li byen kòmsi tranpe nan nan mant lan ansanm avèk pwav lan ok la mwen te kite li pou anviwon 12 è mwen pral koule li jiska demen sètadi se nan demen mwen ap fè sa la ok nou ka wè ke li vin vrèman nwa nan bokal lan mwen te sere li nan espas tou ki pa gen okenn limyè men li pa nwa vre li vè ok nou pral wè tout sa la. Se sa kap fèw wè melanj lan bon. Se 2 lwil diferan wap gade la answit wap wè tou fèy mant lan kijan li pral vini aprè lè li fin byen masere.

La cheve mwen gen tres epi ki pa penyen tro lontan men mwen gentan vreman santi ti pous devan yo mwen vreman gentan santi sa mwen aplike li sou cheve mwen nan ben d'huile mwen aplike li sou cheve mwen tou nan tankou nan rasin nan mwen pase li nan rasin lan E nap wè rezon ke mwen fè li dabò se paske an dabò anvan mwen fè kwafi pwoteke se paske mwen te vle itilize li nan tèt mwen avan pou mwen wè ki benefis sòf ke li yon ti jan grate tou piti ok dèfwa li fè ti grate mwen lè mwen mete li sa ka dire yon une heure ap fè ti grate ti grate ou konnen apresa li pase ok li pase li te konsa jis avan mwen mete Tres pandan mwen mete tres la mwen aplike li selman nan pwent dwèt mwen epi mwen pase nan tèt mwen ok mwen pa vreman mete li anpil paske mwen pat vle tres lan plis li menm grate anpil anpil anpil anpil sa tap fèl plis grate jan mwen diw lan mwen aplike li nan dwèt mwen mwen mete ti gout nan dwèt mwen konsa ok nou wè nou wè jan ti gout lan epi mwen konsa. epi mwen aplike nan zòn devan cheve yo ok men lè tèt mwen kòmanse fè bons map aplike li nòmal nan nan rasin nan ok map aplike li byen nòmal paske lèl fè repous mwen pap gen twòp pwoblèm mwen jis pa vle tèt lan lèd ok rapid map wè wotè li sètadi mwen itilize l anvan m vin pale nou de li e ou konnen nou pa konn baw manti ok ma chérie. Anmyya epi pa bliye al sipòte mwen sou chanèl lan map kite sou lòt chanèl lan chanèl sante an map kite lyen an nan bwat deskripsyon pou ou. Epi mes cheri pa bliye ale nan store mati an itilize wisi 15 pou 15 pousan rabè tout ti sa ou ta vle achte pou cheve li gen yon bon bon bon bon lwil pou grandi cheve si ke ou gentan gen lwil sa li vrèman bon pou ou aplike li nan moman challenge nou pral fè pou grandi bò tèt la ok map kite nou map kite nou mwen pa vle pale twòp bye.